Sa se yon bagay ki pase nan èpòt Pòtoprens lan. Li pase nan èpòt Pòtoprens lan e tout moun ki nan pwogray nan pwogram Biden nan ta sipoze okouran de li menm. Ou pa janm konnen, gon bagay ki kapab pase, li kapab sèvi ou de leson petèt pou evite yon malè kèlkonk paske yo egziste. M pral di nou ki sa k pase. Gen yon mesye ki jwenn yon moun ki aplike pou li, yo aplike pou li nan pwogram Biden nan. E finalman, misye, an palan de mesye sa a, li, yo aplike pou li, chans pou li, mesaj vin jwenn li, yo di misye ke li reyisi pou pwogram nan. E finalman, misye resevwa email, E apre sa, li fè suit yo. Suit yo asavwa fè foto, li resevwa otorizasyon pou li kite peyi a, pou li kite Ayiti. Bon, sa depan de aktivite yon moun. E preske tout kouch vle lese peyi a, paske yo tout ap konfwonte yon difikilte. Menm si ou ta reyisi pwofesyonèlman, Men akoz de ensekirite sa a e anpil lòt pwoblèm, tout sa bay depi fè ke ou anvi kite. Misye apwouve, misye kite. Misye lite, li lite, lite, li jwenn kòb la, li voye ba yon moun lòtbò, yo fè rezèvasyon an pou li. E misye, jou an rive pou misye kite peyi a. Misye ale, airport, li rive. E lè moman rive pou misye tcheke, tout moun wè ke misye chaje pwoblèm. Misye ap vire tounen. Premyèman, misye gen dyare, li kou ale nan twalèt la. Tounen l tounen, yon lòt moman li gen dyare ankò. Tout moun panse se dyare. Yo pa konprann sa k ap pase nèg la. Yo panse se strese parapò a se premyè fwa l ap vwayaje, si yo poze l kesyon. Yo panse se difikilte sa yo ke misye genyen. E finalman, yo adrese misye pou yo di ki pwoblèm paske yo wè misye ap pran valiz li, vide valiz li atè, chèche. Yo poze misye kesyon, misye poko vle reponn. Misye kou ale nan twalèt la, al chèche, pran valiz li, defouye atè lage. E finalman, misye deside pale. Misye di moun yo, se paspò l l ap chèche, e men li pa wè l. Tout moun pa ka konprann. Bon yo di misye ebyen an nou ede w chèche, fouye valiz chèche nada. Ale nan twalèt la ede misye chèche paske yo wè misye ap kriye misye gentan pran pèdi kontwòl li pou l wè li fin otorize men li rive li te byen ranje paspò l epi li pa ka wè paspò l. Tout moun pran pèn pou misye e nou pral sezi tande sa k rive a. Nou pral sezi tande sa k rive a. Selon sa ki di. Finalman, apre tan pase, asireman misye pedi vwayaj la, byen ke se pa la fen di mond, lè m di se pa la fen di mond la, se pa la fen pou vwayaj sa a, li kapab mande yon lòt delè, li kapab refè yon paspò, etsetera, men nou konnen jan paspò difisil nan moman an la, men li kapab antame pwosesis sa yo kanmenmèm. Men, Pa rapò a sa ki parèt biza e okenn moun pa ka konprann nan, finalman, yo fè rekou a kamera Airport la pou wè ki sa k dwe pase misye bò ki kote paspò a dwe tonbe. E m pa konnen ki demach, ki sansiblite ki fè ke yo fè sa pou misye. E se lè ke yo antame sa a pou misye, y ap chèche fè bak depi lè misye rive nan Airport la. Yo wè ke, istwa a di ke se pandan ke misye ap antre nan pòt èpòt la yo wè misye bay yon moun paspò a. Li remèt paspò a. Bon, li pa tap twò difisil. Misye senpleman ava di ki moun ki te ansanm avè l, li tap remèt yon dosye, swa li remèt paspò a. Si se ta sa vrèman, misye sèmante ke li pat janm gen moun akonpanye l. Bon, yo retounen sou video a ankò, jis pou, paske yo panse ke misye nan nuaj. Kòman pou misye fè pa ka idantifye yon moun ki t ansanm avè l? Bagay! Epi se lè sa ke, retounen nan video a, ansanm ak, re byen chèche, yo pa janm wè tèt a moun nan parèt. Moun misye lonje video a bay, e paspò a bay li a. Tèt moun nan pa janm parèt, on dirè se yon moun san tèt. e se lè sa ke dediksyon fèt oubyen konklizyon fèt ke se yon zonbi ke yo te voye akonpanye misye, bi an pou pran paspò a pou misye pa ka vwayaje. Ou pral panse ke sa biza, men mwen menm m ap di w, m gen yon kouzen m, m ap otorize pou m bay non l. M mande misye ekskiz, paske li pa t ban m otorizasyon pou sa. M mande l ekskiz. Mon cousin, Abdias Jean Pierre, m pa konn pou ki rezon ni pa pou ki rezon, li pa nan peyi a ankò, men lè pou misye premye vwayaje, misye chèche paspò l tout kote, andedan chanm, ou pral di bon, paspò a ka te pèdi, ka te ki sesi, men non, gen kèk bagay, tankou pa egzanp ou tande m pèdi yon paspò mwen menm, li p ap fasil, paske, menm si m nan dòmi, Gon seri de pyès ou mande m ki kote yo ye m ap di w met tèl krikosye ale nan tèl tiwa, ale nan tèl valiz, se la l ap ye. Pa gen dout de sa, si m pa janm soti avè l. Si l pa la s on lòt rezon k fè l pa la. Ebyen kouzen sa m di w la e te chèche, prèske yon ka konsa te rive l. Se pa menm jan an non, prèske yon ka konsa te rive l. Men finalman, m pa konnen, bon se nèg ki renmen priye, li defèt sa ki ka te fèt kontre li esetera, Bondye pase ansanm avè l. Merci pou li menm, felisitasyon a li menm pou chemen ke l antreprann etc. E koman l ap grave les echelons dans la vie. Bref, nou pa konnen ke istwa, bon, m ava pran yon ougan, kom nou konnen m fè sa nan emisyon deja Facebook lan, kote ke m envite yon ougan pale de fenomèn sa yo. Se bagay ki fèt trè souvan. Yo ka pran yon, yon, m tande. Ke yo ka delege swa yon rat, yon bagay, etsetera epi w ap chache pyès lò pa wè, se bagay ki fèt trè souvan. Kesyon de zonbifikasyon, m te resevwa plizyè moun ki t ap pale de bagay sa yo, de bagay sa yo, byenke yo gen bon aspè, yo gen anpil move aspè malerezman ke nou itilize nan kilti ayisyèn nan. Li fè plis mal ke byen, anpil moun di sa. Avèk ougan Gluck Théophile, ansyen depite katye Limonad, li t ap esplike sa tou. Li t ap di malerezman gen yon pakèt konesans yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo nan men moun ki gen mwens, yon seri de konesans mistik yo nan men moun ki gen mwens kapasite entelektyèl yo, sa fè ke konesans sa yo manke sèvi peyi a. Sèt yn reyalite. Ebyen an se sans, gen anpil moun ki viktim de sa. Donk, ki sa ke nou dwe tire kòm konklizyon? Yon moun k ap gen pou vwayaje, Mwen m pa te janm gen pwoblèm avèk sa ke yon moun menm si m te zanman w ap vwayaje se lè w rive w di m sa. M pa janm gen gwo pwoblèm avèk sa paske m konnen reyalite peyi a. Ebyen moun sa a ke m ap pale nou an li viktim de de sa. Donk si nou gon pwoch nou nou wè ke l ap vwayaje li pa mete nou okouran pa panse se pou nou pèsonèlman men nou vivons dans un pays superstitieux etc. Menm misterye donk eseye konprann moun nan. Pito sa a, tanke se li viktim, li viktim don ka konsa. Dakò? Men, moun ki deside, pa gen pwoblèm pou sa, si y ap pati, y ap fè fèt, etsetera, sa depan de ki anviwònman ke yo genyen tou. Kontinye avèk pratik nou, sa depan de nan ki sa ke nou kwè, sa depan de fason ke nou wè lavi, sa depan de ki antouraj ke nou genyen. M panse ke sa te enpòtan pou nou te pataje. Se, se yon seri de bagay ki egziste. E kap fè kou yo, m panse ke fòk nou divilge yo, moun ki panse ke sa ka sèvi yo de leson, swa pou yo pran yon seri de prekosyon, ya va pran l, sa depan de fason ke w konprann lavi, fason ke w konprann bagay sa yo, wa chèche mwayen pou adapte oubyen pou sipase yo. Se te yon plezi, se te Devlopaj Enfo. Tout moun, spesyalman ki nan pwogram Biden nan, m panse se te enpòtan pou nou tande ki sa k rive yon moun nan pwogram sa a, e m panse ke nou menm, petèt, n a konnen, m pa di nou a konnen ki sa pou nou fè non, men an kèlke sòt, nou te okouran de sa, sa ap sèvi, afin ke nul n'en prétexte, donk, n ap konnen, an kèlke sòt, an kèlke sòt, ki sa, tout sa k ap pase moun atravè Program sa a e m swete ke si objektif ou se pou pati ke w reyisi nan program nan. Se te yon plezi be zanmi w Belin Jean Pierre Devlopaj Enfo Plis Gen anpil koze m ta va di nan bagay sa wi. Gen moun ki pa ka siyen yon paspò ki di w se fanmi ki ki ki bloke yo. M pral di w menm moun sa a ki bloke nan program Biden nan e gen gen la petite histoire ki di ke Manman y pat ka vwayaje. Gen lòt moun ki pat ka vwayaje, yo di se yon pwoblèm rasyal ki konsa. Eske se paske yo oblije rete, yo gen bagay lafamiy, bagay ginen ki reklame, esetera. Eske sa ka fè sa? Nou pa konnen. N ap vin avèk yon moun ki plis konnen ke nou menm pou pataje, pou nou pataje dè zide otou de sa. Se te yon plezi an ale. Tchaw. A trè byento.